Fanatik foutbòl, èske Xabi Alonso prale? Gwo divizyon nan Real Madrid, Laporta atake Bayern Munich pou mesye a. Carlo Ancelotti jwenn solisyon an pou Brezil, Grenadye yo ap pare pou batay, aprè nap gen ribrik Precision du jeu a e si ansanm enfòmasyon spò sa yo ak anpil lòt nap gen pou n devlope pou ou, rete konekte ak RTK News Mondial pou toujou enfòme epi fòme. Se poutèt sa nap mande w pa bliye abòne ak paj la epi like li tou. Toujou kite yon kòmantè pou w di ki kote wap Tande nou. Epitou, nou toujou pran yon plezi pou nou enfòme w de tout sa k ap pase nan mond lan. Sa k pi bèl la, enfòmasyon yo te mèt a zoulboutou, n ap pote l nan de tande w epi nan de gade w. Fanatik foutbòl, fanatik RTK yo, dosye Real Madrid la kòmanse chofe nan moman n ap pale a la. Tansyon yo chavire kote gen gwo pale k ap fèt la. Selon eleman de enfòmasyon yo, gen anpil jèn nan Real Madrid ki kòmanse pa wè avni yo ankò nan klèb lan. Lè w di Real Madrid, se kanmenm pi gwo klèb ki genyen nan listwa foutbòl. Se klèb ki gen plis ligdèchanpyon e se yo menm ki pèmèt jwè yo balon dò pi fasil. Menm jan ak Barcelòn, e san nou pap bliye, lè wap jwe nan ekip sa yo, li baw anpil vizibilite sa ki rann anpil jèn jwè rive pote koulè merengue yo. Avèk arive Alphonso Davies, avèk arive Alonso an, ebyen malgre ebyen li rive entegre Arda Güler nan ekip lan, anplis li te pèmèt Gonzalo Garcia jwe yon gwo koup du mond dè klèb, sa pa anpeche plizyè jèn jwè nan klèb lan ebyen pa renmen metòd antrenè espanyòl lan. Enben se sak fè yap gade, yap fè tout sak depann de yo pou yo ta lage pye yo. Pami jwè sa yo, nou jwenn nan atakan brezilyen Endrick, Gonzalo Garcia, Fran Garcia, Dani, enben Ceballos ak Angly Lunin. Jwè sa yo pa nan danse kole ak Alonso, e sa ki fè plizyè nan yo ta deja ap gade kòman yo ta ka kite klèb la. Ebyen, dayè nan jou ki sot pase yo la, plizyè medya te ranpòte ke, ebyen, Medrick, ebyen sou wout, ebyen pou l ta ale nan yon ekip ki se Lyon, sou fòm de prè, sa ki tap fasilite li pran plis matirite, plis eksperyans nan jwèt li. Konsa li t ap ka kòmanse adapte l ak foutbòl ewopeyen an. Menm jan ak Barcelone, e san nou p ap bliye, lè w ap jwe nan ekip sa yo, li ba w anpil vizibilite sa ki rann anpil jèn jwè reve pote koulè Merengue yo. Avèk arive Alphonso Davies, avèk arive Alonso an, ebyen malgre ebyen li rive entegre Arda Güler nan ekip lan, anplis li te pèmèt Gonzalo Garcia jwe yon gwo koup du mond dè klèb, sa pa anpeche plizyè jèn jwè nan klèb lan ebyen pa renmen metòd antrenè espanyòl lan. Enben se sak fè yap gade, yap fè tout sak depann de yo pou yo ta lage pye yo. Pami jwè sa yo, nou jwenn nan atakè brezilyen Endrick, Gonzalo Garcia, Fran Garcia, Dani, Enben Ceballos ak Angli Lunin. Jwè sa yo pa nan danse kole ak Alonso, e sa ki fè plizyè nan yo ta deja ap gade kòman yo taka kite klèb la. Ebyen, dayè nan jou ki sot pase yo la, plizyè medya te ranpòte ke ebyen Medrick ebyen sou wout ebyen pou l ta ale nan yon ekip ki se Lyon, sou fòm de prè, sa ki tap fasilite li pran plis matirite, plis eksperyans nan jwèt li. Konsa li t ap ka kòmanse adapte l ak foutbòl ewopeyen an. Jan nou konnen l, ane k ap vini an la pral gen koup di mond. Ebyen sa k ap fè, anpil jwè vle fè tout sa k depann de yo pou yo jwenn yon ekip kote y ap jwe pou fasilite yo patisipe nan mondyal lan. Dayè nou konnen koup di mond se pi gwo konpetisyon ki gen nan foutbòl, gen moun ki menm rete kwè ke se pi gwo konpetisyon ebyen ki egziste nan foutbòl lan. Se youn nan rezon ki fè jèn jwè Real Madrid yo vle ebyen fè yon kraze kite sa paske tan de jeu yo nan Real Madrid vrèman limite. Si nap gade pou Dani Ceballos malgre li te kòmanse pran konfyans sou Carlo Ancelotti ebyen Alonso ebyen pa twò renmen pwofil li. Nan ka sa Gonzalo Garcia ak anpil fanatik Real Madrid te panse se tap yon pyès enpòtan pou Merengue yo parapò ak prestasyon l nan dènye koup du mond dè klèb lan men se se men se lè match lan pral fini souvan mete atakan espanyòl lan sa ki fè li pa an konfyans pou l bay pi bon pèfòmans li. Nap fè yon kout pye anndan ekip Barcelone nan, Blaugrana yo kòmanse ap travay pou jwenn yon ranplasan pou Robert Lewandowski, entènasyonal pwofesyonèl atakan polonè a. Enben jan plizyè medya te rapòtel, dirijan Barcelone yo te deside pou pa kite enben kontinye ak Lewandowski pou sezon kap vini an, yo te deja enfòme jwè a de desizyon sa. Malgre plizyè sakrifis Lewandowski vle fè poul rete anndan ekip lan tankou bese nan salè li, enben tout sa yo se objektif barcelonais yo ki klè se al chache yon nouvo 9 pou ekip lan. Malgre anpil non tap site, ebyen tankou atakan ajanten an, Julian Alvarez, se te pwofil ideyal la, men jan dirijan ate Madrid yo kanpe a la, jwenn sèvis Alvarez pap fasil ditou pou Barcelone. Nan ka sa, dirijan katalan yo vle fè yon lòt kou, men ki taka trè konplike pou yo, selon The Guardian, Barcelone ta bay Harry Kane priyorite l pou ranplase Lewandowski. Daprè menm sous enben sila, direksyon klèb lan wè pwofil anglè an enben se li menm ki ideyal. Se sa k fè yo anvizaje enben aktive kloz libeyatwa Kane lan ki estime a 66 milyon ewo, sa ki t ap fasilite li debake nan peyi Lespay ete k ap vini an. Anpil fanatik Barcelone pa konprann desizyon Barcelone lan. Se pa paske Kane se pa yon gwo atakan men se parapò ak laj li. Dayè Kane deja gen 32 lane sou tèt li, menm si li ta vin nan Barcelone nan ebyen li pap rezoud pwoblèm nan totalman, paske ansyen jwè Tottenham nan kòmanse ap pran laj. Se oun nan rezon ebyen gen moun ki pa konnen èske vrèman jwè a gen entansyon pou l vin jwe nan Liga a. Dayè si n ap gade pèfòmans li nan Bayern se bagay ekstra òdinè. Li ka difisil pou l ta chwazi kite Bundesliga a konsa. Antouka n ap rete tann kòman sa pral pase, men si nou gade kalite Harry Kane yo li fò e difisil pou l pa pou l nan yon efektif pou l pa ta pote ebyen plis. Dayè. Se yon veritab atakan ki gen kapasite pou make gòl tout fason. Anplis de sa, li gen kapasite pou l dekwoche e li antisipe byen, li patisipe anpil nan elaborasyon jwèt lan. Enben se sa k fè, se t ap yon onplis pou Barcelone, enben si yo ta jwenn sèvis anglè a. N ap raple nou, Barcelone te deja fè Bayern Munich kou sa deja, kote yo te pran Robert Lewandowski, enben avèk Harry Kane, yo gen posiblite pou yo fè menm kou a. Antouka, n ap rete tann kòman sa pral pase, men avèk Kane, gen posiblite pou Blaugrana yo, ta jwenn anviwon 3 zan foutbòl paske jwè a deja kòmanse ap pran laj. N ap toujou pale de sa k konsène Barcelone, gen enbyen prezidan Barcelone nan Juan Laporta ki te pwofite pale de prezans Lionel Messi nan kan nou an. Jan nou kapab konstate l, nan jou ki sot pase yo la lejand Barcelone a, enbyen Lionel Andrés Messi, te ale vizite kan nou an, nou konnen ki ap renove e ajanten an te pwofite pale de anvi li te genyen pou l ta rann fanatik Barcelone yo yon omaj nan stad lan. Nan ka sa a, jounalis yo te pwofite pale ak Laporta de prezans Messi nan kan nou an, selon prezidan an, li pa t okouran si Messi t ap vini, enben nan stad lan. Enben stad lan se lakay li e selon enfòmasyon li te genyen Messi pa t menm okouran ke l t ap vini, se te jis yon desizyon, enben, spontane. Li tou ebyen di ke se tout afè nòmal pou Messi jwenn pi bèl omaj nan mond lan. Dayè, Laporta, depi stad lan fini an, l ap ka pran 105 mil sipòtè. Sa yo swete apre yo travay ebyen pou rann Messi omaj nan stad lan. Antouka, n ap rete tann kòman dosye sa pral fini. N ap fè yon kout pye nan peyi Lafrans kote ekip Paris Saint-Germain an antre nan yon batay a distans ak Real Madrid pou jwè Liverpool lan. Jan nou tout konnen l, eben dènye jou sa yo, eben Real Madrid ap chache fè anpil bagay ki depann de yo la pou yo kapab, eben ranfòse efektif yo a. Dayè, youn nan bagay ki pi enpòtan, se yon jwè k ap jwe, eben defans, eben k ap jwe anpil an Ewop, nou vle pale de Upamecano. Defansè fransè a ki poko renouvle kontra l ak Bayern Munich, eben sa rann plizyè gwo klèb te vle jwenn sèvis li. Pami yo, nou te gen ekip Real Madrid lan, malgre Merengue yo gen ebyen Dean Huijsen, Eder Militao, Rudiger Asensio, David Alaba, sa pa anpeche yo te vle atire ebyen Upamecano nan objektif Perez ebyen se fè jwè a vini gratis. Pandan Real Madrid ap etidye posiblite pou jwenn Dayo Upamecano, Paris Saint-Germain bò kote pa l, enben deja ap, enben prepare, enben pou fè yon òf ak Bayern Munich, daprè Fabrice Hawkins, objektif Parizyen yo se jwenn yon jwè, enben ki ka vin epole Pacho ak Marquinhos nan defans lan. Nan ka sa, Nasser Al-Khelaifi ap oblije tann ki desizyon Fransè a, enben pral pran akoz li toujou sou kontra ak klèb Alman an kap bout an 2025, e anplis Bavawa yo kòmanse ap ofri l yon pwolongasyon. sa ki ta ka pouse l rete anndan ekip lan pou plis ane ankò, antouka n ap rete tann nan ki kote ansyen jwè RB Leipzig lan ebyen pral depoze valiz li pou sezon k ap vini an, paske pou le moman Real Madrid, Paris Saint Germain, Inter de Milan, Manchester United ebyen Barcelone se ansanm klèb sa yo k ap siveye jwè a. Nou raple nou, Dayot Upamecano gen 27 lane sou tèt li, li deja ranpòte 6 tit avèk Bayern Munich san nou pa bliye li genyen Lig dè Nasyon 2021 an Ak seleksyon fransèz la, ebyen se youn nan defansè yo plis ap siveye an Ewop nan moman an la. Yon ti kout pye an Angletè, nou pral pale de ekip Manchester United lan, ansyen ekip Cristiano Ronaldo. Selon jounalis Italyen Fabrizio Romano, dirijan Manchester United yo ebyen gen entansyon pou pwolonje kontra Casemiro anndan ekip lan. Dapre Romano, antrenè ekip lan Ruben Amorim satisfè de prestasyon Brezilyen an e se youn nan rezon ki fè li ta swete ebyen li kontinye evolye nan ekip lan. Malgre direksyon klèb lan enben dakò pou pwolonje kontra ansyen jwè Real Madrid lan, men gen gwo enben pwoblèm nan sa paske li gen yon salè enben ki twò wo. Jan nou tout konnen l aprè plizyè ane kote li t ap evolye nan Real Madrid, milye de teren brezilyen an te deside pou l kite enben Madrid pou l ale anndan ekip Manchester United lan malgre klèb anglè an pa t ofri l enben plis sur le plan sportif men yo te double salè li t ap touche nan Real Madrid lan. kote, enben li te pase nan 10 milyon ewo pou tonbe nan 20 milyon ewo. Malgre prensipal yo, ebyen prestasyon li yo te bese nan dènye ane yo, men sa gen kèk jou la li kòmanse rejwenn fòm fizik li, sa ki pouse, enben seleksyonè brezilyen an, Carlo Ancelotti fè apèl avèl pou Seleçao a. Se youn nan rezon ki fè Amorim rete kwè ke eksperyans li ta ka trè itil Manchester United, enben se sak fè li te deside pou brezilyen an kontinye jwe pou li. N ap raple nou, Casemiro gen 33 lane, a plizyè repriz, li te gen posiblite pou l te ale nan peyi Arabi Sawoudit men li te prefere rete an Ewop e se youn nan rezon ki fè li gen anpil posiblite pou l ta jwe Mondyal lan ak seleksyon brezilyèn nan. An tou ka n ap swiv. Yon kout pye nan zafè seleksyon, genyen seleksyon brezilyèn nan ki ap prepare pou l ta afwonte ebyen Lafrans nan kad yon match amikal. Objektif rankont sa se pèmèt ekip lan byen prepare l pou gade fòs yo ak feblès yo avan menm yo antame Mondyal lan k ap gen pou fèt nan mwens pase yon lane. Jan nou kapab konstate l avèk prezans Carlo Ancelotti, Seleçao a espere yon gwo koup du mond malgre se yon ekip ki an konstriksyon, sa pa anpeche anpil fanatik Brezil rete kwè ke Seleçao a ta ka fè gwo kou enben nan tounwa a. Nan ka sa a federasyon an kòmanse ap fè enben kontak pou gade kòman yo ta ka jwenn kèk bon enben tès pou teste ekip lan avan menm konpetisyon an. Selon rapò yo 28 mas kap vini la Brezil ta dwe jwe enben fas Lafrans nan peyi Etazini nan vil Boston. Match sa tap itil tou 2 ekip yo, enben sa ki vle di, enben gwo prestasyon, enben nan mond foutbòl mondyal la. Dayè seleksyon fransèz la rete sèlman, enben sou 2 final youn kole ak lòt, san nou pa bliye Brezil se pi gwo nasyon foutbòl ki egziste sa ki fè match sa se ap enben plis pou 2 pati yo. Nap raple nou Brezil enben ki pral enben gen pou l gen jwe 2 match amikal fas Senegal ak fas Tunizi an, Carlo Ancelotti te pale enben sou aspè fizik la. Antouka, n ap rete tann kòman sa pral pase pou Seleçao a. Yon ti kout pye pa bò lakay pa nou nan kad senkyèm joune eliminatwa Mondyal yo, seleksyon ayisyèn nan pral gen pou l jwe fas Kostarika nan yon match ki ap trè desizif pou Grenadye yo. Jan nou kapab remake l, ane sa a se te yon okazyon an ò pou n patisipe nan yon koup di mond. Dayè Mondyal lan ap fèt nan 3 peyi nan Concacaf lan, sa ki ta ka fè 3 ekip sa yo kalifye e se yon gwo avantaj nou genyen paske nou pa t oblije jwe avèk yo Yo souvan di pou nou. Malgre nou pat mal kòmanse eliminatò yo men avèk defèt fas Honduras ki te fini 3 gòl a 0, sa vin konplike tach lan pou nou paske defèt sa a mete nou nan twazyèm plas klasman an ak 5 pwen. Menm si li difisil pou n ta jwenn plas nou dirèkteman pou Mondyal lan men li pa enposib enben paske matematikman an palan nou toujou nan kous lan men nou gen obligasyon pou n bat Kosta Rika. N ap raple nou nan 3 dènye match nou jwe yo enben se yon nul 2 defèt sa ki fè statistik yo pa jwe pou nou men gen posibilite enben pou nou al jwe enben dèyè 3 pwen an. Match la ap gen kont Costa Rica eben nan eben Wellim Estad lan a 9 è nan lè peyi Dayiti. N ap rive nan ribrik Presizyon du jeu an kote kolaboratè nou Mackenson pral pote l pou nou. Zanmi entènot, èske vrèman Xabi Alonso kapab pèdi djòb li? Nou salye kolaboratè nou Clifford, nou salye chak grenn fanatik Presizyon du jeu ki pa janm rate ribrik sa. Pandan dènye tan sa yo, non Xabi Alonso ap site kòm moun ki kapab kite Real Madrid e sitou anpil fanatik Vinicius Junior yo ta renmen pou mesye sa ta kite klèb la. Jan anpil nan nou konnen l, Xabi Alonso se ansyen jwè Real Madrid, ansyen jwè Liverpool, li te fè yon pasaj tou nan ekip Bayern de Munich lan. Ebyen malgre ke mesye sa li te deja evoke sa lè l tap antrene Bayer Leverkusen kote l te fè konnen Si pou l kite klèb sa, sof si de klèb tankou Real Madrid, Liverpool e Bayern vin mande pou li. Ebyen, malgre Bayern te vle genyen l, pa moman Liverpool tou, ebyen li pral deside pou l tann djòb Real Madrid la pou l debake nan klèb la. Avèk ekip Bayer Leverkusen nan nan Bundesliga a, li make epòk li, li make moman l, li mete rekò ki parèt trè difisil pou ekip ta bat, n ap pale de yon ekip ki ranpòte Bundesliga a Pandan ke ou pa rele Bayern san ke ou pa pèdi yon match. Se te yon bagay ekstraòdinè. Ebyen, misye te gen yon kolektif ki t ap mache, malgre li pa t genyen gwo jwè nan men l, men l te rive bay rezilta. Ebyen, se sa k fè gen de moun ki te rete kwè, si avèk jwè sa a yo misye gen nan men l lan, jwè Bayer Leverkusen sa yo rive fè eksplwa sa a, Avèk Real Madrid li ta sipoze fè plis e sitou li te gen de antrenè ki te aprann li anpil bagay. Pa bliye, mesye Chele Jose Mourinho te fon deklarasyon kote li te fè konnen sa se bagay ki te pase depi lè li t ap antrene Real Madrid kote li te di Xabi Alonso se sèl jwè l ap antrene nan efektif Real Madrid lan ki gen kapasite pou l vin antrenè. Kòmkwa. Pòtigè a te deja wè mesye sa kapab rive lwen. Rive nan ekip Real Madrid lan se yon lòt dinamik kote lap antrene plis star. Dè jwè tankou Jude Bellingham, dè jwè tankou Kylian Mbappé, Vinicius Junior pou n site sa yo sèlman se ansanm de star ke Real Madrid genyen ke ekip Bayer Leverkusen nan pat genyen. Antrene star mande anpil egzijans e l mande tou anpil responsabilite e karaktè. E si nap gade vrèman zanmi entènot, Pou mesye sa rive enpoze l nan Real Madrid li te mande anpil tan e sitou li mande bon jan strateji. Dayè depi menm avan arive l, yo te genyen pwoblèm avèk Real Madrid paske Carlo Ancelotti ki se te dènye antrenè Real Madrid pa t rive pèmèt Vinicius Junior avèk Kylian Mbappé kapab eksprime yo vrèman jan sa ta dwe fèt sou teren an. Sa ki pral poze anpil pwoblèm avèk arive Xabi Alonso. Malgre koup du mond dè klèb la li te vrèman mal pase, Pa rapò avèk eliminasyon yo fas Paris Saint Germain, se pa vrèman paske yo te elimine, se fason yo te elimine a 4 gòl a 0 e sitou nan Liga a, yo pèdi fas Atlético Madrid, sa ki te rann ke sitiyasyon te vrèman konplike. Avèk viktwa yo nan Clasico a, pral kòmanse genyen yon sèten konfyans ke yo pral kòmanse fè l, men anpil moun pral sitou kòmanse mete dout lè ke li te chwazi retire Vinicius Junior nan match, bagay sa te fè anpil pale, paske pou anpil moun jwè a ap jwe byen, E sitou se youn nan meyè jwè ki gen nan mond lan, ebyen sa ki pi lojik lan se ke pou mesye sa ta rete sou teren an. Ebyen malgre tout pale anpil sa yo, rezilta yo te kòmanse trè trè bon pou Real, ni nan chanpyona a ni nan Lig dè Chanpyon an, sa ki te fè yo te di kite konpa mache. Dènye tan sa yo, ebyen gen anpil tansyon, anpil presyon, men èske Xabi Alonso dwe kite? Nou pa konnen, men sof sa nou kapab di w, avèk Florentino Perez se yon antrenè ki trè egzijan. Se si e sèten, Si rezilta yo pa kapab vini, ebyen Xabi Alonso ap pèdi djòb li paske yon antrenè ki fè sezon blanch nan Real Madrid, li fò e difisil poul kontinye jwe oubyen poul kontinye sou ban ekip la. Nou pa di ke Real pral fè sezon blanch, dayè nan moman nap pale a la yo se lidè liga a. Nan lig dè chanpyon yo konnen sèlman yon sèl defèt e koup la poko kòmanse. Nou pa di l pral fè sezon blanch men nou konnen depi w fè sezon blanch nan Real Madrid wap oblije bay talan w. Ebyen jan anpil nan nou te deja tande l, ebyen gen. Xabi Alonso ebyen ki genyen gwo presyon nan moman nap pale a la akoz 2 dènye match ekip Real Madrid yo fas Liverpool e sitou fas ekip Rayo Vallecano a ekip la pa rive make paske yo estime misye pat mete yon ekip kolektif se te yon ekip nou kapab di nan sektè ofansif lan te genyen yon koneksyon avèk sèlman 2 jwè ki se Arda Güler ansanm avèk Kylian Mbappé apresa rès jwè yo oubyen rès efektif lan Ou gen enpresyon chak moun t ap fè afè pa yo, sa ki rann tach la te vrèman difisil pou Xabi Alonso. Men si n ap gade an tèm de rezilta, rezilta misye yo pa move ditou. Men pou l rive fè sa, fòk li kapab jere vestyè la. Paske li anòmal pou misye ap trete Vinicius Junior konsa. Paske misye te kapab ale nan menm dinamik e mete de jwè tankou Endrick sou ban, poukwa pa Rodrygo. Men mete Vinicius Junior ki se kanmenm youn nan lidè ekip Real Madrid la e se lidè teknik ekip sa, ebyen sa li poze anpil pwoblèm, se su ke si misye pran desizyon sa, ekip la pa bay rezilta, ou te kapab di jwè yo mete nan plas Vinicius Junior a l ap bay rezilta, le pire misye mete misye pa kapab mete Vinicius Junior an konfyans e pafwa lè l retire Vinicius Junior moun li mete nan plas li a pa fè mye ke li, se sa k fè kritik yo trè sevè anvè Xabi Alonso, ebyen se sa k fè medya yo tou yo tou vle. kondane mesye sa avan menm sezon an fini ebyen rezilta yo yo pa bon ebyen sa ke Xabi Alonso oblije fè se rezoud pwoblèm ego nan ekip lan pèmèt ke chak jwè Real Madrid yo konnen objektif lan se klèb la se klèb la dabò gen yon kolektif e kolektif la kapab bay rezilta pa bliye dènye fwa Real Madrid te pran lig dè chanpyon Sonje byen, sezon 2023-2024 la yo t ap gen Lig dè Chanpyon. Menm si Vinicius Junior avèk Bellingham se te meyè jwè ekip la, dayè Vinicius Junior te fini meyè jwè Lig dè Chanpyon an, Bellingham meyè jèn jwè, men pa bliye te gen dè jwè ki te vrèman bon. Toni Kroos te jwe yon gwo konpetisyon san nou pa bliye Dani Carvajal te ekstraòdinè, li pral menm fini meyè jwè final la, san nou pa bliye te gen lòt jwè tankou Rudiger ki t ap jwe ekstrèmeman byen pou Real Madrid, se te yon kolektif, ebyen Real avèk Xabi Alonso. oblije rezoud pwoblèm nan e sitou anpil moun estime 2 pi gwo pwoblèm misye genyen se pwoblèm pèsonèl oubyen pwoblèm pwofesyonèl li gen avèk Vinicius Junior paske pa gen moun ki konnen kisa l genyen epi lòt pwoblèm nan se pwoblèm mitan teren an paske vid Toni Kroos kite a ebyen nou kapab konstate ni Carlo Ancelotti ni Xabi Alonso poko kapab rezoud vid sa oubyen poko kapab konble vid sa n ap rete tann kòman sezon an pral fini Pou ansyen antrenè Bayer Leverkusen nan. Zanmi entènot, nou te pran anpil plezi pote ribrik Precision du jeu a pou ou. Nap mande w rete la, pa deplase. Pa bliye abòne avèk chanèl la pou pa rate videyo nou yo e sitou pa ezite poze kesyon sou 48 80 24 90 nan mesaj vokal. Nou menm nap toujou pran anpil plezi pou n reponn ou. Kanta pou nou menm.